moun ki nan pouvwa sa a k ap planifye yon jenosid sou do pèp la, èske 8 fevriye 2026 n ap toujou jwenn yon blende, n ap toujou jwenn yon anbilans pou n kache mesye dam ki anndan gouvèneman an? Y ap file yon bwa kale. Y ap file yon bwa kale. Hen! N ap. Filon Bwa Kale. E si nou pèsiste, si nou kontinye ap pwovoke popilasyon an, si n kontinye ap pran pèp ayisyen an pou enbesil, n ap sezi nou wè sa k pral rive nan peyi an, Lap pi rèd ke 7 fevriye 1986. M pa ta swete sa. Si nou tande konsèy nou, jiskaprezan, opozisyon pliryèl la, ni moun ki nan konsèy elektoral la, ni moun ki nan cpt a, ni moun ki nan gouvèneman an, ankò yn fwa nou di nou, Nou ka sòti pa la grand pòt. Nou ka sòti pa la grand pòt si nou rekonèt devan popilasyon, devan laprès, devan klas politik la, devan menm moun ki te dezinye nou voye nou nan cpt a pou nou di nou regrèt nou pase akote misyon nou. Nou pran desizyon nou remèt a leta ayisyen tout lajan nou vòlò. Lajan referandòm nan. Lajan ki nan pip la. Le program de investisman piblik. Pa gen yon kote gen yon pwojè nan peyi a pi tout kòb la depanse. Lajan BNC a. Lajan ke nou pran jodi an sou kesyon. Ront e e koman sekirite e e eta durjans sekiritè lajan 18 me a lajan asenisman yo si nou pran responsabilite nou di nou regrèt olye nou te sèvi peyi a se vòlè nou tap vòlè nou remèt tout sak nan men nou nap sòti pa la grand pòt jiska prezan la grand pòt est ouverte men si nou pa asime responsabilite nou pèmèt mwen di nou bwa kale a li inevitab Ke opozisyon pliryèl la te gen rezon. Pwa responsabilite ke cpt sa a te genyen, li pase a kote yo. Premyè responsabilite yo te genyen, se te. Retabli lòdre, mete sekirite nan peyi an e fè restore lotorite de leta. Yo pase akote. Eske Yo rive mete sekirite nan peyi a. Nou pa gen sekirite. Eske yo rive retabli lotorite de leta. Non, yo pa rive retabli lotorite de leta, paske yo tout kache dè yon blende, yo tout kache nan yon ti chanm kay, palè nasyonal, Le minister la primature tout rete ferme. C'est à dire première mission an yo pase a kote l. Yo te bay tèt yo mission tou kote yo te di yo pral fè referandòm konstitisyonèl, yo pral fè. konferans nasyonal. Ebyen ki sa nou konstate? Yo vòlò, yo kraze, yo dilapide yon pakèt kòb o non di referandòm. Kòb sa kraze, yo pa menm. genyen omwen yon minimòm dimilite pou vin di popilasyon an, ansanm de zanmi yo yo te rasanble, yo t ap fè fè kòb nan kesyon referandòm nan, yo pa di pèsòn kantite kòb ki te prevwa Pou referandòm nan ke yo kraze kisa yo fè avèl. Mentnan kit se lajan ki te prevwa pou referandòm, kit se lajan ki te prevwa pou konferans nasyonal, mesye yo vòlò lajan. Mentnan yo ale pi lwen. Yo di yo pral òganize eleksyon, se te misyon yo. Pou òganize eleksyon, il fo dabò gen sekirite nan peyi a. Yo pa rive met sekirite, yo vòlè kòb referandòm nan epi kounye a y ap fè distraksyon, y ap voye yon mesaj bay moun pou di yo pral òganize eleksyon. Mesye se manti! Gen yon prezidan ki nan tèt cpt a, se te mantè! Mesye le prezidan di konsèy elektoral ou reprezante yon wont pou sektè ki te voye w nan konsèy elektoral la. Pou w kanpe an plen jou an fas de la près, an fas de moun avize, an fas de la popilasyon pou w di. Genyen 80 pousan nan sant elektoral yo ki prè. 80 pousan sant elektoral prè. Pandan ke le departeman de lwès li bloke totalman. Paria ki nan tèt peyi a pa menm ka antre nan palè nasyonal. Nou wè sa k te rive yo lè yo te gen entansyon pou te òganize yon konsèy dè minis onivo di palè nasyonal. Lè w di ou gen 80 pousan sant de vòt ki prè, pandan ke le departeman de lwès, li totalman enposib pou òganize eleksyon nan lwès. Le departeman de latibonit, li totalman enposib pou òganize eleksyon nan depatman latibonit. Le departeman di sant,

Yo reprezante plis ke 63 pousan nan elektora a. Sa vle di, sèt en peti mantè ki nan tèt CEP a e ki pèmèt li pou l di l ap òganize eleksyon. E m pral pote yon lòt eklèsisman pou m di nou. Mwen te viv riyèl Vayan. Nou sonje sa k te genyen nan foli òganize eleksyon, ki sa k te genyen rive riyèlman yo. Jodi a, de swadizan dirijan ki pa menm gen kapasite pou bay tèt yo sekirite, ki pa gen kapasite pou bay popilasyon an sekirite e yo pèmèt yo pou y ap di yo pral òganize eleksyon sou tout etandi tèritwa la. M ap di pèp ayisyen an an jeneral, sè konze, sè kontraktyèl de lentènasyonal, de la kominote entènasyonal, prensipalman de la caricom, yo gon plan pou yo òganize yon jenosid anndan peyi an. E n ap pwofite pou n di popilasyon an, opozisyon pliryèl la ak tout alye l, nou pa nan eleksyon ak brakè, nou pa nan eleksyon. ak konze e nou vle di popilasyon e sa nou di a nou klè sou li pa gen kesyon eleksyon k ap pale vre se distraksyon k ap fèt se strateji k ap met an plas pou menm jan Yo vòlò kòb referandòm nan. Menm jan yo vòlò kòb ki nan pip la. Mwen vle popilasyon an konnen ki sa k pip la. Pip la rele Pwogram Envestisman Piblik. S on kantite lajan, yon sòm lajan ki anndan, ki nan bidjè a. sou pouvwa ministè planifikasyon kote pou yo fè dè zenvestisman anndan peyi a. Yo vòlè tout kòb ki nan pip la pandan tout peryòd ke yo la. E non sèlman sa, mesye yo deklare yon kesyon eta durjans kote ke pou yo ka vòlè lajan san yo pa bezwen. pasasyon d mache, san yo pa bezwen lakou siperyè dè kont, san yo pa bezwen sa nou rele w avi di kontwolè finansye di ministè dè finans. Sa k ap fèt la s on vòl òganize e n ap di popilasyon an pa gen eleksyon, nou pa nan eleksyon e n ap di popilasyon an pa angaje nan lojik nèg yo pou n fè yo vòlè lajan epi pou popilasyon an rete nan mizè. Donk, n ap, m ap. M ap rep, m ap fini ak kesyon sa a pou m di nou, mesye dam, pèp ayisyen k ap tande nou, n ap di nou, s on ekip vagabon ki pran peyi nou an, ki livre l totalman, jodi an se ensekirite k ap fè ray. Pa gen posibilite pou pale de eleksyon, pa gen pas posibilite pou pale de anyen avèk mesye sa yo. Jodi an, opozisyon pliryèl la an plèn konsètasyon avèk tout kouch nan klas politik la pou ke 7 fevriye o plita, nou dote peyi a de yon lidèchip responsab, yon prezidan responsab k ap gen kapasite pou moute yon gouvèneman dinyon nasyonal ki pral retabli lòd.